Bonjou, bonswa zanmi entènot! Se avèk menm lanmou an, menm foug la, menm detèminasyon nou antre lakay ou pou nou kapab pote ba ou bon jan enfòmasyon k ap domine aktyalite a nan peyi Dayiti. N ap remèsye ou menm ki deja fè pati de kominote sa, ou menm ki pako fè sa n ap envite w fè sa sou videyo sa menm. Abòne avèk chanèl nou an, peze ti klòch notifikasyon lan pou w ka toujou rete konekte ak nou a chak fwa nou poste yon nouvèl videyo. Pami kèk gran pwen nou genyen k ap domine aktyalite a nan peyi Dayiti, rale ti chèz ou, monte volim ou ann al tande avè m pou plis detay. Ke nèg yo itilize yon ansanm de fatra pou yo pran peyi a an otaj. Jodi a nou pa nan santiman ankò, tout santiman fini. Nou pap anonse ke nou menm nou nan opozisyon paske nou pa rekonèt konsèy, krèy ke yo enstale an deyò lalwa, an deyò popilasyon an e de fason arbitrè, ilegal gon gwoup moun ki pran palè nasyonal an otaj. E gwoup moun sa yo k pran palè nasyonal an otaj, se sa yo rele G9. Alye e fanmi. Jodi a gon lòt gwoup nèg ki vòlè slogan sa a nan men Babekyou, nan men mesye gang yo. Menm jan avèk Reginald Boulos ki te vòlè twazyèm vwa nan men Cito. Ke tout moun sonje pati politik twazyèm vwa sa te pou yon kamarad ki gen tout papye l, tout rekonesans li epi gade n gade nan tout televizyon, nan tout rankont, Reginald Boulos ap fè rankont sou non twazyèm vwa. Alòske twazyèm vwa a. Konn pou kisa? M al chache l pote pou nou. Yon nèg yo ap pran, yo chwazi l pou l premye minis. Yo rejte l kòm premye minis, yo estime l pa ka premye minis pou tout emoralite, pou vòl, paske l gen pouswit jidisyè kont li, epi jodi a li Fritjè Sa, Jeral Jil, Janmèt Aristid, Nesly Vòltè, jodi a se yo k vin prezidan pou vin fè tranzisyon de ripti. Se sa la kesyon. Atik sa a, se avè l Sena a te travay pou yo te jete Fritz Jean lòske Jocelerme Privert te chwazi l. E w ap jwenn nan dokiman ke m pral voye ba nou an, w ap jwenn tout ekip la, de Jean Bertrand Aristide, Jocelerme Privert, Nesly Voltaire, Jean Henry Céant wap jwenn tout kriminèl yo la nan dokiman kem pral ba nou an e se avèl mwen di nou yo fè rekizitwa denfòme pou enfòme komisè gouvènman an monchè gen yon gwoup sitwayen nou te bay responsab peyi a yo piye peyi a yo kraze peyi a yo vòlè tout sa peyi a te genyen enben m mande nou mete ankèt dèyè yo enben jodi a se nonm sa a wap gade tout medya gwo medya tradisyonèl yo etenn je sou tout sa yo. Yo pap banm pale, ou konn poukisa yo pa banm pale, poum pa vini, poum pa revele, fè revelasyon sou lantèn radyo yo, radyo Kiskeya, radyo Vizyon 2000, radyo Metwopòl, radyo Karayib. Lè yo si vin pou yon ti konferans mwen, si yo banm 5 minit, si yo banm 3 minit, lè yo fin pase 3 minit mwen, ou konnen se teknisyen yo ye, yo pran la pawòl, wap wè Dyonif li pran la pawòl sou 3 minit mwen, li fè nenpòt 30 minit. Rale sou li, kounya ou vin pa retni sa mwen m te di nan konferans la. E sa yo se de, se de, se de strateji teknik ke yo ye pou pèmèt ou pa ka di yo pa t bon pale, men pèsòn moun pa fouti retni sa w te di. E se sa k fè, an mèt okazyon, m retire chapo m devan medya an liy yo, andeyò de Radyo Tele Ginen, Radyo Tele Klè, kèk radyo ki plizoumwen, ki. Ki pèmèt mesaj nou pase, men wap gade yon medya ki te mete tout kò yo deyò pou yo te mennen peyi a la a. Bay chèf gang pale, chèf gang an kostim chak maten pou oryante opinyon an. Jodi a nou gen dokiman la a, nou ta renmen ke yo pran dokiman sa yo, yo di peyi a, apa te gen bagay sere la a vrèman, enben men yo la a. Nou map remèt nou l e moun ki pa genyen l nou mèt fè rete an kontak avèk nou paske map pibliye tout dokiman jeneralman kò l kò pou pèmèt ke peyi a konprann ke Rosemond Jean lè l pale m pa voye moute men m gen dè dokiman m gen fè e fè yo yo pètinan yo palpab e se pou sa maten nou fè konferans lan pou nou remèt piske nou wè konsèy krèy la kòmanse travay m wè l gen bèl desizyon l kòmanse pran. Enben, pou l ka pran pi bèl desizyon toujou, m vle nou tout pèmèt yo konnen ke nan mitan yo, Frid Jan, Jeral Jil, Nesly Vòltè, e kiyès ankò? se de, se de moun ke lajistis ap chèche, ke yo kab mete moun sa yo a la dispozisyon lajistis pou nou. Paske nan desizyon mwa yap fè mwa yap pran kontenè pi gwo desizyon mwa yo gentan pran se pran kontenè bare tèt yo m pa konn si se pou lajistis pou pa rive sou yo men mwen pi gwo pwogram konsèy sa krèy la te genyen se vin bare pòtoprens olye de bare mwen se bare yap bare avan yo fin bare tout moun m vle nou gentan pèmèt yo konnen Ke nou gen dokiman sa yo nan men nou pou nou wè ki zak nèg sa yo te komèt lòske yo te minis, premye minis, prezidan, sekretè deta anndan peyi a. Mèsi anpil. Eleksyon avè l deja, men peyi a pa di anyen. Ministè lajistis pa di anyen paske se yon milat ki vòlè l. Enben se menm jan tou, pandan lapolis mobilize tout fòs li tout enèji l, laprès pale près ekri, ap mobilize fòs pou l kraze G9, alye e fanmi, jodi a li nan men yon gwoup politisyen, y al etabli l anndan palè nasyonal, epi m ap gade lame ak lapolis ki se 2 enstitisyon legal, konstitisyonèl ap bay yon gwoup gang talon, ap bat, ap bay gadavi. ap mete yo ogalavi pou yo salye yon gwoup gang. Mesye ki anndan palè nasyonal yo, definitivman m vin a dokiman pou m montre nou s on dal vòlò. Twa ka nan yo se vòlò. Ok? Malerezman, gen anpil nèg ki di, m pa janm pale isi pou nèg panse se voye m ap voye moute. E m pral transfere sou telefòn nou chak ki la a. Dokiman ki te fè rekizitwa defòme a komisè gouvènman Aristidas Auguste lòske yo t ap pouswiv Fritz Jean, Nesly Voltaire, Claude Voltaire ki se frè Nesly Voltaire, Gérald Gilles, Jean Bertrand Aristide, sa se dokiman, se yon rezime de dokiman ki t al jwenn komisè gouvènman an. Malerezman m t ale pou m te enprime yo, pou m te voye l ba nou, pou m te ba nou di l an, men m wè li pa byen soti. De preferans kòm m konnen nou gen telefòn entèlijans, m pral voye tout dokiman avèk non e tout fè yo. Lè m di fè, de nèg k ap depoze 150 milyon de goud sou yon kont ki di leta l depoze 150 milyon de goud sou yon kont epi kont lan pa egziste. E se ekip sa jodi a ki twouve l nan palè. Ki pran palè nasyonal. Mwen toujou tande mesye dam e analis, lè sedo analis politik, sou atik soti pim sou Martine Moïse, gade, yo gentan ekri, tout konnen l la. Yon atik, si ta gon atik soti sou Guy Philippe, w ap wè tout kout plim fè jounen an sou li. Alòske, sa ki pi serye yo, atik ki pi serye yo, tankou yon nèg, yon nèg m apresye, m renmen tande lè l ap fè analiz, m ap mande kòman Johnny Ferdinand fè etan de elòj pou CP, Konsèy Krèy, epi li pa janm verifye, li pa janm gade atik ki soti sou Konsèy. Sou, sou, sou moun, sou moun yo k ap vin anndan konsèy la. M pral gen pou m distribye dokiman sa a ba nou. Ou wè dokiman sa a? Sa yo se rekizitwa a. W ap wè non, w ap wè non tout malfèktè yo la a, ki nan men komisè gouvènman an, ki transfere devan komisè gouvènman an. W ap wè an twazyèm, an dènye lye, w ap wè Nesly Voltaire. E pa mwen ki ekri yo, e pa mwen ki fè yo, pa vre?

Nèg sa yo yap pousuiv yo pou trafik de dwòg, vòl, detouneman de fon piblik. Transfere nan pakè, pakè transfere dosye sa yo nan kabinè denstriksyon. Jodi a, pou yo kapab, le fèt ke se nou, le fèt ke se nou kap fè yon opozisyon, kap trete de dosye sansib, nap di, gen de moun kap menase nou, pa vle fè m menas.

M pa ka di w ki sa k pase nèg la, se pwoblèm dyare genyen, mare de pye pantalon l pou ba yo ka gonfle nan pye l, li mete w, gade, se yon bagay grav wi. Men, sa ki enpòtan pou nou, men dokiman l. M vle nou wè ke, men m pral voye l ba nou, nou tout ki la ki gen telefòn mwen, entèlijan, m pral voye dokiman an ba nou. N ap chita, n ap li l, n ap gade l, n ap dyagnostike l, n ap fè yon rezime de li, epi otomatikman nou menm, Jèn ki la a, pwobableman, alepòk, nou pa t ko nan metye a, nou pa t konn sa nèg sa yo fè. Ok? Nou pa konnen. Nou wè yo. Jodi a, se yo k vin nan konsèy krèy. Konsèy ki la a, s on konsèy malfèktè. S on konsèy chanprèl. S on konsèy bizango. S on konsèy ki ba nou babekyou, k ba nou ti lapli, k ba nou lanmò sanjou, ki ba nou tout sa nou wè a. Babekyou lan mò sanjou pa pi danjre ke moun sa yo ke yo chwazi men tann don konsèy men yo pa mete yon konsèy pa gen okenn referans mesye sa se la konstitisyon konstitisyon 87 a mande a kèlkanswa pouvwa kèlkanswa dekrè yap pran li dwe fè referans a dè zati o sen de la konstiti anndan konstitisyon an menm èske nou la sa vle di poum depite Gon chapit ki pale kòman pou m depite. Pou m senatè, gon chapit ki dekri men sa m bezwen pou m senatè. Pou w premye minis, men yon gon chapit ki di men sa pou w bezwen kòm premye minis. Pou w prezidan de la repiblik, men sa n bezwen pou konstitisyon an prevwa pou w èt prezidan de la repiblik. Pou menm kazèk. Asèk, Delege vil, Direktè depatmanto, Asanble depatman, tout defini atravè ou. Alòske, jodi a, gon pil kriminèl, ansasen, ki t al kache, ki te nan mawon, ki gen manda damne dèyè yo, ki gen mande entèdiksyon de pa kont yo, yo pase anba fil, sa w wè m ap di w la, si w kwè m manti mande Fridja, ki pase anba fil pou l evite imigrasyon, ki twouve nan Repiblik Dominikèn, de Repiblik Dominikèn li jete l lòt kote, tounen Fridja sa tounen yon mouton bagay avèk li ki rele Montana, rès moun yo. Anpil rès moun, restan moun, en, yon mouton bagay ki rele Montana, ki moun yo pran pou vin fè tranzisyon de rupture future sa a? Enben, pa gen oken kote nan konstitisyon an, yon polisye lalwa di, men kòman pou vin polisye. Yon jij ap rann yon desizyon, jij la fèt pou fè referans a atik, e atik sa gen pou wè.

Nan oken preyabil, pa gen oken kote yo pale de konsèy prezidansyèl. Sa pa egziste, se pa vre. Sa vle di, si nou pa kanpe, nou gonfle fòs nou a nèg yo, menm jan yo met konstitisyon an yon kote, ebyen yo pral met lavi nou tou yon kote pou yo kapab deside sa y ap fè a. Paske, Ozetazini, dan tou lè peyi nou, Se sèl, pa gen oken peyi ki nan antre nan negosyasyon avèk yon lòt peyi epi premye bagay pou pa p chèche pwoteje konstitisyon nou. Paske se se konstitisyon ki fè w rezon dèt. Ò nou pa ka gen yon konsèy k ap vin pran dè desizyon deta epi pa gen oken tèks de lwa ki ko ki kowobore l, pa gen oken ze tèks de lwa ki te prevwa l. E ki moun yo ye? 2 moun ke lajistis ap pouswiv pou vòl, detouneman de fon piblik, asosyasyon malfetè. Gade. Ou wè atik sa a map li, map remèt nou l. Yo anpil, map remèt nou l pou n al ekri pou pèp la wè. Ki atik sa ye? Dokiman sa a se AlterPresse. Ki repran yon atik e e kòman yo rele medya ameriken sa a, paske isi depi se ekip medya ameriken k pale va, AlterPresse ou prann, ou vin gen Rezo Nòdwès ki se yon medya trè ekoute nan peyi a, yo reprann, ki pou te pèmèt popilasyon an konprann sa Fritz Jean t ap regle nan peyi a. Lè Fritz Jean antre nan Bank Santral kòm gouvènè. Fridge yon bank jwenn bank santral genyen plis pase 400 tòn lò. Ons lan, nou pa konn konbyen ons e non tòn, men te gen 400 tòn. Fridge an vann 93 pousan pwen 43. Tòn lò a t ap vann. Tande byen wi, yon tòg. E yon ons. Li vann ons lò peyi a, rezèv peyi a. Li vann li a konbyen kòb? 58, 258 dola. Tòn, li vann 258 dola tòn lan. Lè l fin vann tòn lan, li vann ameriken, li fè ameriken kado rezèv lò peyi a, e se sa k fè y ap goumen pou yo mete l la a. Yo menm yo pral revann tòn lan. Li vann yo 258 dola, yo menm yo pral revann li 1800 dola ons. Li vann ons pa nou an, fwit jan an, li gide ons pa nou an a 258 dola. Pwen 40 santim. Lè l fin vann li nan ti pri sa a, ebyen menm kote a, pi devan, menm moun k achte l nan men l lan, li menm li pral revann li a yon montan. 1800 dola ons. Dola ons. Li vann ons pa ayisyen an. Konprann byen wi. Konprann byen sa kriminèl la fè wi. Li vann ons lan 258 dola 40. Ameriken. Moun k achte l la revann li yo menm. 1800 dola ameriken ons. Li vann 400 tòn. Li likide 400 tòn li menm, Fout Jan. E se sa k fè w pale, yo pale nan atik la, kote misye detounen, yo pale de plizyè santèn de milyon de dola. E piske se papa l, Aristide, ki te fè l vann li, Aristide an tou se sak pral fè Jean Bertrand Aristide banm tande kriminèl nou ye tande san sa se nou menm gen nan mouda nou kriminèl la kanpe lè pou Aristide prete sèman kòm prezidan de la repiblik nou ka pat konn sa sò Ann se Gladys Lotu alepòk avèk Evans Paul Caplin Ki fè maraton nan mitan nou e e e pati e gwoup e e e e FNCD pou yo jwenn kòb pou al achte kostim yo bezwen an, pou yo jwenn kòb pou yo al achte soulye misye ta mete an pou l kapab prete sèman kòm prezidan de la Repiblik. Li parèt fon manda e aktyèlman Aristide detantè pli de 800 milyon dola ameriken sou kont li. Komsi sa pa di nou anyen. Nou kritike tout moun, nap bay pase mikwo sou tout moun, nou pa janm fon pase mikwo sou Aristid. Kay kote Aristid rete, Jean Bertrand Aristid rete a, li vann leta ayisyen kay la pou plis pase 5 milyon dola lè poul pati. Lèl tounen yo depoze plis pase 6 milyon dola pou yo repare kay la pou yo rebali kay la ankò. Kay li vann nan. E se ekip sa jodi a ki sou pouvwa la a ki di bay tèt yo pouvwa san konstitisyon an, san tout nòm, an deyò de tout nòm. Epi Jean Bertrand Aristide jodi a, malgre tout dezas sa l fin fè, ventan pli ta, jodi a l mete yon konsèy kreye. Nan konsèy kreye la Jean Bertrand Aristide gen 5 manm ladan l. Sa vle di se li kap pral deside. Yon tiran, yon asasen ki tap touye, ki tap brile, ki tap asasinen, ki tap vòlè, jodi a gen yo remèt li yon pouvwa an deyò de la lwa. Pa gen anyen pou kontwole Jean Bède Aristide paske ekip nèg ki avèk Aristide yo se son dè restavèk, e nèg ki rete avèl e kap fè nenpòt bagay. Sa vle di. Lè m pale, m pa vle pou moun panse se mwen k envante, se di m ap di l, men moun pa wè l. Ou di men si n pa vle pale, paske nou gen dwa pa vle site non Aristid, nou pè li pa vre? E djab! Gade kote li ta ba, pèsonn pa janm poze l kesyon, pa janm di l anyen. Men, men ons m pale a, wè li? 258 dola, 258 dola vigil 40 santim linite ons. Alòske, pri ons lan, an 2013, lòske y ap revann li, yo vann li 1.800 dola us, apre. Se mwen ki di l?

ki pibliye nan New York Style, yo sanksyone Ameriken ki te avèk Fujian an, nou menm nou pran Fujian nou mete nou mete l pou vin fè tranzisyon de rupture. Moun ki te avèk Fujian yo nan zak sa a, ki te reprezante Ameriken yo, Sena Ameriken sanksyone l, yo destitye l kòm kongresman, kòm moun ki te enplike nan sa a, epi moun pa nou an nou menm, ventan pli ta, nou di n ap ba l vin pouvwa pou l vin fè sa yo rele tranzisyon de rupture. Se swa nou moun oubyen nou nou deklare fòk nou deklare nou pa moun ankò fò nou fon fò nou fon ave pou ke yo pa konnen pou yo pa konnen ke nan perimèt kote nou ye a gen moun ebyen